Bonsoir a nouvo bonswa kòman nou ye eske nou anfòm eske nou byen mwen tounen la avèk yon nouvèl video kote mwen vin ede anpil koup ki gen pwoblèm paske imajine nou sonje e stil video nou an se pou nou Se pou nou ka ede ou menm. Ok, se pou nou ka ede ou menm. Ou menm ki gen pwoblèm nan koup ou, k ap joure mari ou dèske mari ou pa ka ba w anyen. Lè mari a sou kabann, li fin satisfè tèt li epi. Li vire do li, l ale, kòmsi ou menm w ap gade l. Sa ba w ide pou di, pou twonpe l, pou fè yon pil bagay paske ou vin rayi moun sa a, li pa ka fè w wè setyèm syèl. Mezanmi m pral ba nou yon resèt. Si l pa bon, Na dim sil bon tou na dim men mwen menm mwen fè eksperyans avèl mwen konnen se yon bon bon bon bagay e li vrèman bon li vrèman efikas li mache li mache nòmalman ok swiv avèk atansyon ou menm ki gen mari ou ki pa ka satisfèw sou kabann ok mari a pa ka satisfèw sou kabann lèl vini li jis di bonjou pwèl lale li pa ka fè anyen. Gen moun ki di gentan kouri Ayy franchman bagay la vrèman di Bagay la vrèman di Lè ou menm ou panse ou pral jwe yon bèl match Kòmsi pral gen yon final Imajine w Final Lig dè chanpyon Baselòn Real Madrid a pral fè on final ou byen yon final Brezil Ajantin ok banm di final Brezil Ajantin pito on final Brezil Ajantin ke wap tann wap tann ou paka wè kilè lè a ap rive pou moun nan satisfè ou ti moun e rive l rive sou kabann nan li komanse byen manyen ou byen kare so fò rive gade ou menm bagay la telman bon Epi wap priye pou rive nan setyèm syèl, wap priye pou gen tan lè yo mete bagay pou mete w sou pik makaya, eh lè yo rive timoun, ah bagay sa a paka fè anyen pou ou. Se tchoupo tchoupo sa wè vin fè sou vant mwen la an wap vin bay la m pa konn kisa w vin fè la nan merde m ou paka kite m domi bon kisa wap vin fè la ou byen nèg sa ta gen malè nèg ap manyen w lan nwit ou gentan konnen sal pwal bay se anmerde lap vin anmerde w pou granmesi. Kisal pral bay? Nou vini ansanm avèk yon resèt pou ou. Nou vini avèk yon resèt pou ou ki vrèman bon. Si ou renmen n di nou an kòmantè ki vrèman bon, vrèman bon. Ok. Nou menm mesye yo tou. Lè yo konn ap joure nou konsa medam yo konnen nou pa pral regle anyen. Nou gen dwa achte ti afè nou. Ok. Nou fè resèt nou an kachèt. Epi se lè nou parèt. Yo konn ba nou jouman di nou paka menm mete yo sou pik makaya epi pou nou al ba yo ti sipriz sa gade video a ki vrèman bon gade video a epi wap wè fin fèl wap wè sam tap diw la men se pa annik ou fèl yon sèl fwa epi ou kouri di konsa tout bagay nòmal non se menm jan wap fèl plizyè fwa plizyè fwa paske Nou konnen depi san w pa sikile byen sa vin anpeche peni w di ok dèfwa w gen dwa ap di se moun kap fè w men se yon pwoblèm ou genyen si tout fwa tou ou ta wè w eseye resèt sa tèlman mwen menm m konnen l bon al kay medsen al wè yon doktè ki pou esplike w kisa w genyen mezanmi se yon ti remèd natirèl ki trè bon wap jwenn li tout kote se pa yon bagay difisil ou pral mache chèche Se yon se yon bagay wap jwenn ni nan kwizin lakay ou. Si tout fwa w pa ta jwenn ni nan kwizin lakay ou, wap jwenn li nan mache botanik yo, nan machann fèy yo, sa depan de kote wap chèche l. Premyeman, map prezante nou engredyan, m pap ka fè l paske M pa gen moun ki pou brel la konnya m oblije prezante nou map di nou kijan pou nou fèl la pwochèn fwa lèm gen moun ki poum bwèl epi map fè resèt la map refèl pou ou ok wap bezwen siwo myèl ok wap bezwen siwo myèl siwo myèl ki pu pa pwan siwo myèl ki melanje ni siwo myèl nou wè machann yo ap vann nan ok nan lari Paske souvan siwo myèl sa yo, yo melanje yo. Achte bon siwo myèl la, n ap jwenn siwo myèl. Ok. N ap jwenn bon jan siwo myèl la, w ap achte l. Men si w achte siwo myèl la ki pa bon, resèt la gen dwa pa bon paske depi siwo myèl la melanje, tout moun konn efè siwo myèl, kisa, poukisa siwo myèl bon. On lòt pwochèn videyo m ka vini m ap pale nou de efè siwo myèl genyen sou. sante nou paske nou konnen nou konn abitye itilize siwo myèl pou anpil bagay. Ok? Nap bezwen sitwon, nap bezwen yon grenn sitwon, e nou konnen sitwon vreman bon, nou konnen tout efè sitwon tou, se yon lot video map fè pou m vin pale nou de sitwon, ki efè sitwon, ki efè siwo myèl genyen pou la sante. Ok? Twazyèmman, se sèlman 3 engredyen sa yo n ap bezwen, eskize m, n ap bezwen yon ti, n ap bezwen yon, n ap bezwen jenjanb. N ap bezwen jenjanb, oke. Ayiti tout kote, hum, sa santi bon, sa vrèman santi bon. N ap bezwen jenjanb, yon bout jenjanb, nou wè l. N ap bezwen jenjanb. Pou nou fè resèt sa. Sa nap fè, nap pran resèt la, sonje m di nou sa fè m pa ka fè l pou m pa gen moun ki pou bwè l la, ok, epi m pap prepare match tou, se sak fè m oblije pa fè l, mwen prezante nou epi map di nou men kisa, men kijan pou nou fè l. Nap pran jenjanm nan, nou lave jenjanm nan byen lave, lè nou fin lave jenjanm lan, nap graje jenjanm lan. Ok chache yon graj mwen pa trò fin renmen blende a m pa trò renmen blende a graje jenjanb lan byen graje lè w fin graje jenjanb lan wap pran yon ti paswa ou koule l wap koule jenjanb lan lè w fin koule jenjanb lan. Epi ou pran ju a, bat pou l pa gen oken dlo ladan l, w ap pran ji jenjan blan, lè w fin pran ji jenjan blan, w ap pran, w a mete li nan yon ti gode, ou pran sitwon an, ou pire tout sitwon an, tout grenn sitwon an, w ap pire l nan jenjan blan. Lè w fin pire l nan jenjanb lan, sa se lè w fin retire mas jenjanb lan, w fin koule l wi, w ap koupe sitwon an, ou pran ji sitwon an, ou mete li nan dlo jenjanb lan. Lè fini ou pran yon ti kiyè siwo myèl, ti kiyè plastik yo konn ba nou, nou konn achte nan manje yo, ti kiyè plastik yo. Epi ou pran yon ti kiyè sa plen siwo myèl, epi ou avèk yon fouchèt, ou bat, ou bat si, ou vide l nan, ou vide. Ou vide siwo myèl la nan dlo jenjanb avèk sitwon an epi ou pran yon fouchèt, w ap pase l dekwa pou siwo a ka fonn ansanm avèk dlo jenjanb ak sitwon an, ou fè l, ou fè l, ou fè l jiskaske ou pa wè kras yo vin fon sèl, ok, yo vin fon sèl ou pa wè kras nan. siwo myèl la. Ou fèt li, ou fin bat li, ou bat yo ansanm, byen bat, lè ou fin bat yo, epi ou bre l. Ou mete l, ou bre l. Ok? Ou bre jenjanm sa. Lè ou fin bre li, pa egzanp si ou gen matcha nan aswè, ou bre l inèd tan avan ou dòmi. Ok? Ou bre l inèd tan avan ou dòmi zanmi m yo. Avan wal sou moun sa. Lew fini wa banm nouvel wa dim kisa ou we. Wa dim kisa ou we nan cheche nou fe ti reset sa pote pou ou nou diw merci fe li epi nan komante wa di nou eske ou te jwenn rezilta kijan sa ye. Ok wa di nou kijan sa ye se vrèman vrèman bon frèman efikas sonje nap fon ti rapèl pou ou wap bezwen jenjanb wap bezwen sitron wap bezwen siwo myèl wap fè li menm si wè w te tonbe nèt pandan wap fèl wap fè li depi se pa bagay malefik wap wè ou satisfè madanm ou klin ok wap fè travay la san repwòch yap diw mèsi. Sèlman mete w nan kondisyon, fè madam nan mete l nan kondisyon pou w ka ba l sèvis ok. Mèsi dèske nou tap koute m, mèsi a la pwochèn bizou bye bye.